Ou di w gen bagay pou w di m wi a pou dat map tann la ou gentan fè kè m sote anpil se yon bagay ou te gen. A ou pa bezwen fè kè w sote cheri se pa yon bagay ki grav tèlman. Men men eksplike m non cheri m bezwen konnen. Bon rezon ki fè m vini la pou m di w sa map di w la akoz m wè jan peyi a ap dewoule la M anvi kite peyi a cheri. Sa w panse? Kote w prale? Kote w ap kite m? Ou pa bezwen fè kè w sote cheri. M ap toujou la pou ou. Men, ou konnen mwa ekonomik lan pa tèlman bay pou mwen. M pa ka, m pa santi m ka rete ankò. M anvi fè yon deplase m al wè kòman bagay ye lòtbò a. E ou gen lajan?
Bon, pou afè lajan an, se pa tout afè non. M te di manman m sa epi m di l ap gade li wè kòman l ka jere.

grangou, epi ti gele, ou konnen tout bagay sa, gwo pal anba bwa, pay pas anba bwa. Yo pa gen de chwa non cheri, ou oblije pou l konsa. Ou men se pa pou mwen menm.
Cheri, si ou ale, n ap tou kite. Bon, pou ki se kite ou mete cheri? Imajine w m pral yon kote, e pa nan vakabon m prale, se travay m pral travay, ou di n ap kite, pou ki sa la? Pèp la kòmanse fè konnen lè w rive w ka wè bèl fanm pou w pa ret nan travay vre. Bon m pa pou m pa dakò w pa wè. M ka konprann ou pap la se vre men e pa pou sa m t ale cheri gen lòt fanm nan sa e nan lidò sa e ou konprann mwen cheri. Non mwen pa konprann ou mwen pa dakò pou ale cheri se pa ale mwen m pa dakò menm pa ganyan wap di m map pran m pa dakò ou ale cheri sèlman m di w pa ale chache travay isi a.

Antouka cheri, m swete ou panse sou sa. Daya lè a pa enterese m ditou. Ok?
Ebyen ok cheri, m ap panse sou sa. E lè m sou sa m ap di w. Ebyen dakò cheri, m renmen koze nou.

Kyèt mesi. Jan m bezwen lajan. Ti manzè di m pa ale, pa ale. Kòm e fè gen kòm. Patnè m nan t ap pale de yon ti fanm ki sou katye a ki gen lajan. M pral met may m rive sou li. Lap bon. Met banm ale lakay la.
Ey, epa ou wè m ap kouri, sa w gen la? M pa gen anyen non.

Azel te dim lap vini sa fè konbyen tan mpa janm wèl mwen yana toujou ou ta bezwen mandem pou moun se pou yana ou pa mandem banm son bagay lè wèm sou mwen tande byen prese pa retem pou yana tande paske mpa konnen moun sa ankò mte gon kouzin yo rele yana sa mouri deja mpa konnen tou. Nou gentan chante vèy pou li. Gade istwa Jay a pou mwen.
Ann kite koze moun mouri an. Lè w di m ou bezwen m la a, m tèlman gentan kontan. Kè m ouvè la. M panse se di w pral di m sa m te di w la w dakò. Kounye a w vin pale m de koze moun mouri.
Mete batè tande pitit. Kounye a ou te kwè m ta enterese a sa w ap di a? Bon men m pa menm vle kole ak ou ankò menm. Epi w ap vin di koze w la. Rete tande. Nou menm se konsa nou ye lè nou jwenn yon moun kap fè nou feel viv byen nou toujou ap fè si si sela oh ou pa wèm renmen bay sa sa bay sa nou pa renmenl non kounya ou ta jwenn yon bon bagay konsa ou pa fèl sa li gen moun ou ansanm avèl la li tap pi byen tretew ke mwen hein gade machè met tèt ou an plas tande.
Ki sa w di m la? M prefere viv jan m vle a, jan m ap viv la ok. Kòm se mwen ki te kanpe w nan wout ou an m deranje w, n ale ok.
Wè Toto nou pa di mou dakò Map toujou la nan dèyè ou pa gen kotem jwenn ou menm Ala vre dèyè ou pa vle kanpe kounya sak baton m bray pran kotem jwenn ou baton em paka tande ou bon nèg sou katye a Bon bay wè Ebyen ok ti grimas gad ale Bon se.

M pa baw konsèy pou ale la ditou ditou.
Ebyen cheri jan sa a ye pa gen lòt chwa paske m oblije ale m al travay pa gen isi.
Wi m ka konprann ou men sa mennaj ou di nan sa. Bon m te eseye pale avèl li pat dakò non. M te jis dil map pase pou mwen. Mwen menm kanpe la tankou se snaika m pa kwè banm rive pou m.

Koman sa m vin fi a? M pa gen dwa pou m veyew? M pa di sa non men gade
Sa vle di konnya la m pa wèw konnya la wap E pa bo nou tap bo la?
Bo wè sa e la di a? Non sa m konprann Ou pa konn lè moun ap bo? M pa kwè m mete linèt.

Poko, pou yo di gen bèl, pa pranse nan betiz wap pasem la. M pa konprann sa kap fèt la. Ou poko ka konprann vre se lè se lè ou kòmanse bat nou tou le 2 a la pou m konn sa nou tap fè a wap konprann mwen. Sa kap pase se sa di a. Ou ap konn sa kap pasem la ou konnen sa ma zam ma achte a m pa achte li pou bon tan. Oh zam la dan tou.